Peyi Lafrans anonse yon bèl pòtinite pou Ayisyen ka viv Brezil. Daprè deklarasyon ki sòti nan peyi Lafrans, Lai Lafrans fè konnen prezidan Lafrans lan fè konnen depi yon Ayisyen ap viv Brezil nenpòt kote l ye nan ti Anti an, jisteman li ka al fè demand viza l Poul antre an France fasil fasil. Sa se yon bèl pòtinite pou tout ayisyen kap viv di kote di Brezil e peyi an France bay anpil posiblite pou ayisyen kap viv an France sou kesyon demand de viza. Peyi an France li menm ki gen anbasad li nan peyi Brezil jis Prezidan fè konnen ke depi yon Ayisyen rezide nan Brezil, li gen rezidans, li gen posiblite pou l jwenn viza pou l antre nòmalman. Kòman pwosesis la pral ye? Ou prale sou entènèt, ou prale sou Google, w ap antre, si se si se ke Brezil ou ye, ou ka ekri an pòtigè, w ap met, w ap ekri Visto para França. Si se ke, ou ka ekri l an fransè tou, ou ka ekri l an lang fransè, w ap mete viza pou Brezil, pou la Frans. Lè w rive pou mete viza pou la Frans lan, epi yo pral ouvè sit lan ba ou, w ap ka pran randevou sou sit lan. Lè w fin pran randevou sou sit lan, jisteman, epi w ap ka fè tout bagay nèt. Kiyès kap gen aksè pou antre an Frans? Tande byen, kiyès kap gen aksè pou antre an Frans? Moun kap gen aksè pou antre an Frans, se moun ki rezide nan peyi Brezil, moun ki gen rezidans Brezil lan. Lòske ou gen rezidans Brezil lan, wap travay, ou ka antre an Frans. Men kòman ou ka antre an Frans? Sepandan ke ou nan travay ou, pandan ke ou nan travay la, epi ou gen yon ane nan travay la. Pandan ke ou gen yon ane nan travay la, yo ba w vakans nan travay la. Pandan ke yo ba w vakans lan, yo gen yon papye, lè yo ba w vakans, yo gen yon papye yo ba ou. Avèk papye sa a, ou ap ka fè demand viza a, sa vle di anbasad la apre ou an vakans, y ap ba w yon viza 90 jou.

bato chokola a ou ap ka antre an Frans. E se sèten sa m ap di nou an li konfime, li konfime jis yon Ayisyen k ap viv Brezil li gen plis chans antre an Frans pandan l ap travay la. Si tout fwa ou gon zanmi w, yon fanmi w an Frans tou, ou p ap travay li ka antre w fasil fasil. Kòman sa ap ye? Moun ou gen an Frans lan, w ap fè demand lan avèk moun nan, epi moun nan li menm l ap fè yon lèt voye ba ou. Lè l fin fè lèt la voye pou ou, kon lè fini l ap siyen nan lèt la li gon ka ijan li ta renmen jis pou antre pou al regle yon bagay. Yo pa gen pwoblèm, depi lèt la tonbe lèt la vip byen prezante jisteman w ap ka genyen pou jwenn viza sa sou paspò w pou antre an Frans. Men nòmalman se yon viza 90 jou ki egal a 3 mwa. Tande byen wi, yon viza 90 jou ki egal a 3 mwa ou kapab genyen. Pa tchwe tèt ou, pa kouri, pa fè lòt bagay. Depi w nan yon travay, ou gen vakans, al fè demand viza w pou an Frans, w ap jwenn li. Kisa yo egzije? La Frans pa egzije anpil dokiman pou Ayisyen ki rezide nan Brezil. Peyi la Frans li menm, yo pa egzije, anbasad la pa egzije anpil dokiman. Pou ou kapab antre an Frans, pou kapab jwenn viza, ki dokiman yo egzije sèlman? Yo bezwen ou pou gen rezidans ou ki valide, nòmalman. Yo bezwen pou gen paspò ou ki valide, nòmalman. Epi yo gen yo bezwen papye ki fè konnen ou nan feryad w ap ka al vizite an Frans lan. Se sa yo bezwen nan men w. Epitou, lè w fin prezante tout sa, jisteman, Konnya ou menm wap bezwen o mwen 2 mil ewo wap bezwen o mwen 2 mil ewo pou pou kesyon de kòb pòch e pou ap achte 2 bon tikè ale retou a tout rezèvasyon nòmalman epi lèw fin prezante tout sa yo ou fin gen tout sa yo ou mèt ale ou mèt sèten jis wa banm nouvèl wa dim saw te panse paske Peyi Lafrans li bay anpil pòtinite pou Ayisyen k ap viv Brezil ki gen rezidans Brezil lan, yo menm yo kapab fè demand viza yo, yo antre an Frans. Jis se pa anbasad ki rasis ki di non l pa ba w viza. Depi ke ou prezante papye ki fè w konnen nan vakans lan senpleman, jisteman w ap ka antre an Frans tèt frèt san pwoblèm. E sa k fè m di w Pran chans ou al fè demand viza w, ou menm kap viv Brezil pran chans ou jisteman wap ka vwayaje nòmalman. Se sèten peyi la Frans. Peyi la France li menm jisteman li pa fè rasis pou anyen. Wap ka vrayaje antre an France, depi wap viv Brezil ou ka vrayaje antre an France nòmalman. Ou ta renmen vizite an France? Bèl peyi, bèl bagay, bèl prezantasyon, tout bagay nòmalman lè w gen viza sa jisteman. Pa pou di a m se ayisyen yo pap banm viza isit Brezil non. Nòmalman depi w prezante tout dokiman m di w yo. Jisteman, w ap ka jwenn viza pou vwayaje antre an Frans nòmalman paske peyi Lafrans li menm li bay viza etant ou menm k ap viv nan Brezil la nòmalman. Jis pwosesis yo, yo fasil. Aprè yon lòt videyo, m ap moutre w kòman pou w pran randevou sou sit la. M gen yon dezyèm videyo m pral m fè pou ou, sa se enfòmasyon m pote pou ou. M gen yon dezyèm videyo m pral fè. Jisteman m pral poste pou ou pou wè kòman pou antrit lan pou pran randevou a jisteman pou tout dokiman kap nesesè yo wap wè map poste tout nèt pou kapab jwenn babay tout moun se yon lòt fason nou pote tout randevou pou tout sa kap pase kòman pou met kòw deyò ak kòman pou pa met kòw deyò se FGFG ki antre lakay ou ki pote bon enfòmasyon sa pou viza la France. Pou piyay anbasad frans la nan brezil la jisteman pran chans ou pa dekouraje toujou kenbe epi ou menm ki nan vakans pa kouri pa fè tèt cho pa pran wout bwa fè demand viza pou an frans epi wap soti pike venkè. Se la nou te rete avèk ou, se ak anpil enfòmasyon, nap mande w pataje, like, epi lè sa w ban nou kouraj pou n pote tout enfòmasyon yo pou ou. Nap kontre sou yon lòt videyo. Babay.